Bon bonjour jodi a mwen nan pandya sou avèk madam Edith Paul Edith Paul wi Edith fon ti pale pli fò
madam Edith Paul trè byen Edith kòman w ye m pa pli mal gras a Dye ou konnen jodi a nan pandya sou e yè sitou nou te fè anpil pale sou kesyon devlopman. E sa n te bezwen fè jodi an, se reyèlman gade eksperyans yon moun ki fè yon gran efò e nou te bezwen tire de eksperyans li pou n wè kòman ke nou ka pataje eksperyans yo, eksperyans pa l la avèk lòt moun. Edith, ou te derape avèk 20 dola ayisyen, kisa w te fè avèk li? Bon, 20 dola ayisyen an, yon moun ki te fè m kado 20 dola. Mwen pran 20 dola m achte 10 ze pentad pou 20 dola epi m ba yon poul kouve l, lè poul la fin kouve l m vin reyisi nan 7 pentad, m vann 4 pentad pou 320 dola epi m achte yon kabrit pou 280 dola. Konnya kabrit la vini li fè yon pitit. Pitit la ansent epi manman ansent tou. Gwo plenn. A 20 dola ayisyen. E konbyen kòb kabrit yo vann kounye a? Yon kabrit wap ou ka peye l nan 500 dola.
So pratikman si nou gade lè 2 kabrit ki ansent yo lè yo fè pitit. Wap gen konbyen kabrit? Wap gen 4 kabrit? Oubyen ou kapab gen plis? Wap gen minimum 4 kabrit? Selon si manman an fè 2 pitit, lap fè 2 pitit, map gen 5 kabrit. Wap gen 5 kabrit. Si lòt la fè yon pitit, map gen 6 kabrit. An nou fè chif lan, so 6 kabrit, e an di 5 kabrit. Wi. E 5 kabrit lan, ou ka vann kabrit yo? A 500 dola ayisyen? Wi. Sa fè 2500?
Wi. So pratikman sa w arive fè, se ke w fè 20 dola ayisyen an tounen 2500 dola? Wi.
E li kapab kontinye grandi? Wi. Paske menm, menm kabrit sa yo ke w genyen, yo ka fè timoun, e an plis de sa, ou ka achte yon lòt bagay ki ka ankò ba w plis valè. Ou ka achte yon bèf?
Wi. Ou ka achte yon bèf? Wi. E konbyen kòb bèf yo vann? Bèf yo, yo gen bèf 4 mil dola, gen 5 mil. Ou panse ou ka fè 20 dola la rive 4 mil? Wi, m kapab. Antouka, men yon ti eksperyans ke nou sot pataje avèk nou la, nou ta swete ke moun konprann sa, e youn nan bagay ki gen avèk Edith se ke Edith son antreprenè. Antreprenè son moun ki gon vizyon, son moun ki pran yon materyèl, Yon resous e l miltipliye valè li de mil kou de. So se sa w arive fè. So nou nou fè kont pale nou yè sou kesyon sa a, Edit w ap kapab ou menm avèk ti bagay ke w fè la a, li ta bon ke nou devlope li paske gen yon seri de eleman ki pa antre nan bagay sa a. Sa k pa antre ladan l se ke enjenyite w pa antre ladan l. Paske pa gen anpil moun k ap pran 6 ze e kote jwen, 10 ze pentad yo epi pou al mete yo anba yon poul. Gen moun ki p ap panse a sa, pa vre? Men gen moun k ap panse a sa. Lòt bagay tou, gen anpil moun k ap panse yo satisfè, yo gen pentad lan, yo vann de ou twa pentad epi yo rete la. Ou pa t satisfè.
Non. Ou te vle kontinye devlope endistri w lan. Wi. So ki fè ke nou pale sou bagay sa, mwen menm avèk Edit, nou t ap pale sou sa toutalè, e youn nan bagay ke nou remake, se ke nou di, si nan yon òganizasyon gen 10 moun ki fè sa, e nou te rete at 400, ou menm ou deja nan 2500, e w ap monte toujou. Wi. So ki fè ke nou ta swete ke, jan nou di an, ke moun ki pral gade videyo sa, a konprann enpòtans inisyativ, enjenyite, imajinasyon, volonte e se sa w ko reprezante Edith. So nou apresye sa anpil. Mèsi bòkò. Ok, trè byen. Ankò, n ap gen yon lòt opòtinite pou n fon pale avèk Edith paske li gen anpil lòt travay ke l pral fè men jodi an nan Pandyasou avèk nou ankò se Hans e nou te bezwen ankò salye tout moun epi n ap na gen tan pale avèk nou ankò. Mèsi Edith. Dakò.